Salut salut salut hello guys kòman nou ye mwen salye nou nan lè sa mwen santi m kontan m kapab avè nou nan lè sa pandan ke nou kapab wè nou kapab imajine ke nou gen yon joli demwazèl avèk nou e nou abitye wè vizaj sa deja donk se pa vizaj ki enkoni pou nou donk li menm li va prezante li e li menm tou li va di e

Sia mwen kontan wè fanmi ankò merci. Bien e avan nou fè kontinite nou ap mande eskiz e a tout fanatik nou yo fanatik Esther yo sitou ki ap soufri akoz feyton yo ke nou paka lage nan moman an la e fanatik Baby Son yo fanatik E Naomi fanatik Steeve donk e nou ap mandew eskiz paske e nou pa kapab lage e feyton yo nan moman la akoz ti kontraryete donk nou panse ke e pa two lontan la nap kapab rekomanse ou rebalanse avek tout sa ke aktivite ke nou te genyen yo donk e nan lè sa la nou gen yon yon Bagay trè spesyal ke nou pa pral pataje ansanm. Donk kisa li ye se ke nou kapab wè li kòmanse souri e paske li konnen sak pral di yo, li konnen kòman sa ye donk se pa paskel timid non men se paske kesyon yo pran ti jan Maria e ke mwen m paka reponn yo pou tèt pam donk nou pral kite li pou li reponn yo epi fè fanatik yo plezi paske fanatik yo ap poze kesyon donk nou oblije satisfè yo osi. E byen ke kesyo si bon yo bon ti jan dwòl men nou kanmenm nou la pou sa fòk ke nou reponn. E nou salye w pa bliye nou nan konsèy nan lanmou e aswè a. Donk nou pral pataje ansanm sa nou panse e nan dènye epizòd ke n te lage ki se nimewo 4 la ki se nou te gen pou n pale de dyalòg nan yon fwaye oubyen nan yon relasyon e donk se avan ke nou pale de li donk nou pral poze li kelke kesyon epi pou n kapab imajine vreman kòman sa ye oubyen sa w panse map mèt poze kesyon avan oubyen. Pale de dyalòg avan. Non poze m avan men pa tèlman kesyon kidwòl ou pale.
Ok bon se byen pa gen pwoblèm. Donk li di m pa poze l kesyon kidwòl. Donk nou pa gen pwoblèm m pap poze w kesyon kidwòl men w ap jis reponn mwen avèk tout konsantman. Epi san manti pou w kapab reponn mwen. Ok. Byen.
Alò premye kesyon ke m genyen pou ou se ke èske. Ou gen mari ou byen menaj deja? A wi mwen gen mari.
Ok ou gen mari. Ou gen mari eske ou marye ou byen e ou se yon moun ki wap viv nan inyon lib avèl? A nan nou marye. Byen se byen sa bon nou kapab tande fanatik yo li marye e sa se premye kesyon ke l reponn. Ou wè kesyon yo fasil. E dezyèm kesyon ke m genyen, e pandan w ap viv a mari w, kisa ou pa renmen nan mari w oubyen kisa li konn fè w ou pa santi w byen men w pa pataje sa avè l? Sa m pa renmen li, li pa fidèl.
Paske se fidèl. Ok. Donk, li pa fidèl. Donk, èske ou menm an ou menm ou panse ou menm tou ou fidèl? Wi.
Ok.
Byen. E lòt kesyon ankò. Sou twa. Ebyen, katriyèm kesyon an. Eske pandan ou menm ou a mari ou bon lè lap fè w jan de bagay sa yo eske w pa konn wè kèk lòt bon jèn jan kap pase ou renmen plis ke mari w
ah wi ooh bon jèn jan mwen wè plizyè epi ou konnen kijan relasyon kretyèn nan ye.

Poukisa w lè w santi yon bagay ki pa mache ak ou menm a mari w ou pa rele l pale avè l. Umm
mwen konn fè sa men se pa souvan. Ok se pa souvan trè byen e ok byen eske ou toujou santi w byen lè swa ou nan lè w nan relasyon a mari w. Wi.
Ok, byen.
E sa vle di ou pa konn gen mank menm? Non. Trè byen.
Mèsi. E, donk, nou kapab wè, se, se ke, emm, li reponn mwen ti kesyon yo alèz, donk nou pa gen anpil kesyon n ap kontinye poze. Bon, m pa konn pou lè m fini, men nou pral pataje ansanm e ki sa ki e yon dyalòg nan yon fwaye, nan yon relasyon e ki avantaj ki genyen nan yon relasyon lè ke genyen sa k rele dyalòg. Donk nòmalman ki sa w panse de dyalòg e kòm ou la avè nou nan paske mwen m pa sou pale jodi an donk e bon jodi fanm la fòk ke fòk ke w pale pou di m ki sa w panse de dyalòg anndan yon relasyon. Ok
ki sa mwen panse yon dyalòg nan yon relasyon e nou tou de sipoze gen yon dyalòg si gen yon bagay ki pa mache antre nan nou menm nou sipoze pale si pa gen yon dyalòg nan yon relasyon relasyon sa ap kraze se sa mwen panse. Ok byen e bon pou mwen panse pou nou fè kontinite an jan ke l di an se sa donk anndan yon relasyon donk si pa gen dyalòg donk pap ka gen yon relasyon pa egzanp e si pandan ke li genyen e ou wè nan pandan l ap viv a mari l epi maril gen kèk ti bagay lap fèl ke li pa renmen donk li pa patajel avèl epi se menm moman an tou li pral jwenn kèk lòt zanmi kap pran tèt li pou ap dil ah men si mariw paka fè sa pou ou epi lap eksplike lòt zanmi pandanl pap eksplike maril si mariw paka fè sa pou ou si sisi paka fè sa pou ou gen anpil lòt jenn gason nan lari an gen moun ki renmenw ou bèl bagay sa yo donk ou ka just chèche yon lòt moun pou jere bezwen an, pou fè sa ou gen pou fè, pou ou vag, ou vag moun nan. Donk, paske pa gen yon dyalòg anndan fwaye a. Donk, epi tou yo bay zanmi priyorite sou relasyon yo oubyen sou fwaye a. Donk, se sa k fè, jodi a, e nou kapab imajine pou ki sa relasyon l pa kraze, se pa paske, e pa paske li menm li pi bon pase yon lòt moun, men se paske, donk li pa vle, ret enfidèl anfas mari li, li pa vle fè vye zak malonèt devan mari li menmsi nenpòt jan sa ye li reziye li, sitou nan kad kretyen. Nan nwèl anpil moun jounen jodi an yo yo pa yon pwoblèm pou yo divòse, yo marye jodi yo divòse demen paske yo pap respekte sa labib di. Donk li menm li oblije jan Sou di nou donk li oblije soufri pou ke li reziste nenpòt jan sa ye donk. Li oblije ap soufri, ap soufri, menm lè soufrans yo konn di, e donk li oblije li reziye. Donk, e se sa ki fè dyalòg la li enpòtan. Fòk ke nou pataje dyalòg, fòk ke nou pataje. Sètadi, se pataje, komi, e se yon, se pale antre nou. Di sa m, fèw ki pa byen di wap dim sam fèw ki pa byen wap dim sa ou fèm sam fèw ki pa byen donk se sa ke nou dwe pataje ansanm pou ke relasyon yo toujou rete kole donk pou nou fini nou gon dènye kesyon donk son fanatik ki poze li se kesyon se manman penmba donk mwen m paka reponn kesyon sa donk m ka bay yon ide sou li. Ok antanke kretyèn donk eee ou se kretyèn donk son fanatik ki poze li mwen oblije poze li reponn ba li konsa ba li konsa tou eee antanke kretyèn donk eske mariw eee konn mandew poul bawou pòs jan ou di nan kreyòl la
Ah oui. Byen.
Eske se tout tip de pòz ke li ba ou ou chwazi ak ou aksepte yo? Non.
Poukisa? Paske m pa renmen yo.
E sa vle di si ou te renmen yo ou tap ou tap fè yo? Wi paske se mari m ye si l pa jwenn mwen si l pa jwenn li nan mwen li pral pran l nan men yon lòt moun jis mwen mete l alèz m pa renmen sa mwen renmen an mwen fè l.
Byen. Donk, e, mezanmi, m pap di anyen. M pap di anyen.
Kesyon sa yo dwòl. Kesyon sa yo vrèman dwòl. Donk, m pap di anyen, non. Nan fanatik yo. M ap kite sa a pou nou menm ki ap gade nou. E ou kapab bay kòmantè pa ou, ou kapab di ou menm, èske li reponn byen oubyen èske li reponn mal. E, donk, sa pral depan de ou menm k ap gade. Lè ou fin gade, ou di nou ki sa ou panse. de sa e ou menm tou kòman ou renmen eske pafwa pòz ke mariw konn ba ou yo eske yo konn nwiw ou byen eske yo pa potew plezi eske yo pa fèw byen paske se mariw yo se kretyen donk gen anpil jan de bagay ke nap swiv sitou parapò a rezo sosyo yo gen bagay ke fim pòno tou sa donk Moun yo konn ap kopye sou yo malgre yo se le kretyen yap kopye sou yo pou yap fè madanm yo abus pou yap fè yon mennaj yo abus donk mdam si w se yon moun konsa ou kapab kite yon kòmantè pou di pou di nou sa w panse men mwen menm map bay dènye repons lan yon pwochèn fwa nan nan emisyon an ankò pa bliye nou toujou la avèw donk son son Se pa epizòd ke yo ye donk nou nan epizòd nou pral nan epizòd 6 la donk e 5 la bigo donk nou pral nan epizòd 5 nou espere ke li la avè nou ankò pou l apre kòmantè yo epi li menm pou l di kisal panse e kisal konprann de sa ki e di yo. E donk se la nou mete yon fen, donk nou swete ke ou te gade avèk swen, ou konprann, e pa bliye pa neglije kite yon kòmantè. Kòmantè pozitif, negatif, pa gen pwoblèm, ou kapab pataje, ou kapab abòne, e fè sa ou vle, kite kòmantè, paske se sa ki, sa yo ki enpòtan pou nou, e sa ou renmen ak sa ou pa renmen. Donk nou di, mèsi a Esther. Mwen espere ke yon lè li la maril e pou kem poze kesyon an fas maril poum konnen eske vreman se pa manti li tap ban mwen alò nou wè la ap ri donk nou pa Eske nou asepte fanatik ekstrè yo si nou aksepte na fèm konnen si nou aksepte kite yon kòmantè si nou pa aksepte tou pou nou dim epi pou ke nou avanse.